Jisteman, jisteman nou pa ka, nou pa ka melanje yo. Li ka toujou son moun ki vyolan de pa petèt anfans li oubyen m pa konnen ki rezon k ka fè sa. Men an tèm de jantiyès tou, zanmi l, li ka toujou yon moun bon zanmi, yon movè mari, yon movè patenè. Ou konprann? Men se ki vle di ke lè yon fi pran yon gason kanmenm li te yon bagay ki bon lakay li. Sa ka rive ke sa l te wè an te twonpe l oubyen. A ou pa twonpe w non.
Eskize m wi m pa vle,

Avèk pwoblèm dlo ki vin pran plas il la. Bon m di bon m di w. Ou wè, si n al gade atribisyon majistra, atribisyon travo piblik se de bagay ki diferan. Meri pa ka entèveni nan boulva, nan wout nasyonal. Kanal yo se sou kont travo piblik leta santral. Dayè, nou pa non sèlman yon meri. ki son pouvwa lokal, li pa gen ekspertiz sa pou l ta manyen yon wout nasyonal, yon boulva, e anplis de sa l pa gen mwayen pou sa. Men kanmenm ou fè demach lan pou abitan yo? Wi, nou fè tout demach. Bon, gade ki jan peyi an ye. Nou konnen depi 2000, depi lè Jovenel monte jiska jodi an, nou wè nan ki pwoblèm peyi an ye. Se kòmsi ke se te manda, manda ke w genyen an ki pase Epi ke ou preske se lite wap lite pou bay le minimum. Travo piblik, si travo piblik si bon, si w al mennen yon ti ankèt nan travo piblik pa gen travo piblik ankò. Travo piblik pa janm bouche menm yon twou nan oken wout, si travo piblik bouche yon twou ou ka di m ki kote l bouche l. Ale vwa pou travo piblik sa gen de konstriksyon ki avèk grann dimansyon. E gade la, wap pote yon chapo, wap pote yon chapo ke ou pa responsab.

Di yo pita regade sa w pa fè ke sa w fè. Paske si nou t ap chita nan sa ke mwen menm, Meri an, gen atribisyon pou l fè, nou pa t ap la. Taba se yon komin ki trè trè trè difisil. Taba sitye an aval de plizyè lòt komin. Nou konnen difikilte ki genyen, pa t genyen drenaj nan Taba paske Taba se te yon komin riral li te ye. Li urbanize san enfrastrikti de baz yo. Sa vle di ke lè w gen yon boulva ki pa gen okenn kanalizasyon ladan l, lè lavni an sòti li pa gen oken kote pou l fè se sou boulva lan, menm lè w mete yon ti asfalt ladan l epi nan yon sèl lapli, that's it. Anplis de sa, tout moun ki gen, ki nou konnen nan peyi an, depi gen yon ti lapli, yo pran tout fatra yo lage nan kanal. Men lè fatra sa yo ap desann, se Taba yo desann. Yon majistra Taba, yon majistra Site Solèy, Se yon majistra ke lè lapli tonbe ou son move majistra, lè lapli pa tonbe pousyè finalman ou son move majistra pi rèd toujou. Se ki vle di ke se konpreyansyon an moun ki nan komin nan, wap wè moun ki nan komin nan pli konpreyansib ke moun ki pase nan komin nan ki pa abite nan komin nan. Paske moun ki abite an yo pa konnen.
Moun ki pase a li wè dezas la li menm. Egzakteman, paske moun ki pase an, li tap pase an maten li pral travay, li wè yon gwo pil fatra nan klèsin, Epi se vè 8 è ke Mary an li menm li pase, li ramase fatra sa, le tan pou l tounen a 4 è soti travay, menm pil fatra pi wo toujou. Moun sa nan tèt li, li konnen ke pa t janm gen fatra ki ramase. Ou konnen ki tandans ki vin genyen ankò? Tandans lan se ke Site Solèy se sèl sit de dechaj ki genyen. Le fèt ke. moun yo avèk Site Solèy nan ane k pase yo la jiska prezan ki enpratikab pou moun ale, moun yo pa gen lòt tandans depi yo rive Taba, yo jete fatra nenpòt kote. Ou menm kounye a, wè ou di men ki pwoblèm ki vin genyen, ki defi ki genyen. Mwen te konn mete brigad. Ou konn kisa k vin genyen? Lè w mete yon brigad avèk yon baton nan men, majorite moun ki vin jete fatra ak kanntè gen gwo zan. Majorite popilasyon an gen gwo zan. Lè ou menm ou mete yon ajan de sekirite avèk zam, ajan an vin tounen yon bandi nan men w paske l fè sa l vle lefèt ke l gen zam. Se kòmsi ke ou vin ou menm ap gade kisa pou w fè ki mye. Yon moun san zam, popilasyon lè l vin vete pa pral tire dèyè l. Yon moun a zam li tounen yon bandi nan men w paske l gen twòp otorite. Tèt chaje wi. Se gwo pwoblèm, sa vle di ke peyi an nou gen yon gwo pwoblèm. M pa vle moun yo ap gade l o nivo de komin yo, fò n gade peyi an. Si tèt lan pa bon kòman fè pou ke an bon, pou pye an bon? Fò n gade l depi anlè. Depi konbyen tan n ap lite avèk yon peyi, avèk yon ensekirite, pwoblèm ekonomik, pwoblèm sanitè, depi lontan? Èske se yon sèl meri li menm pou ki ta va li menm bon? Lè nou pran egzanp mwen menm mwen toujou felisite meri dèlma men meri dèlma pou efò jezi fè nan meri dèlma meri dèlma ta sipoze tankou yon paradi wi kite majistra jezi fè 2 jou l paka ramase fatra pou wè pou wè eta dèlma eske tou nan 147 komin nou ka pran yon grenn meri kòm egzanp sa vle di peyi an echwe. Non, peyi sa kite echwe dèyè. Ayiti ki te echwe dèyè. Men kounye a la, an fonksyon de eksperyans nou, se nou menm ki pou bay ekspètiz nou wi, pase pa egzanp la, lè yon lòt moun vin majistra si se pa ou menm ankò, fò w di moun nan, men kisa ou menm ou viv pou moun nan pa vin. Nan mwen fèy mwen gen yon plan de devlòpman kominal ke mwen te fè avèk usaid, avèk PADS, ki yon plan de 10 zan.

Ki èd ki èd yo konn ofri mwen? Lè yo fou èd kòm nan dola lan pou yo ta ede w netwaye espas la ou pa dakò? Men ki moun pouki ta va ede mwen fòm di yon ti bagay èske yon moun èske bon m di w mwen se yon moun ki tap viv etazini mwen konn sa ki bon m se yon atis ki renmen pwòpte mwen vin la se pou m te pote espètis pa m pou m te kapab ede mwen se yon moun tout moun konnen ki pa konfliktyèl m se yon moun ki trè janti ki trè zabòdab. Mwen, mwen, mwen, mwen jan m di w lan, m se yon moun ki fèt andeyò, m se timoun Lenbe, sa vle di mwen fèt avèk, mwen gen de valè entrensèk ki p ap janm sòti. Sa vle di ke jantiyès mwen, li ap toujou ale odela. Si yon moun di li vle ede, se kiyès li ye ki ta vle ede ke m pa ta dakò? Ou konprann? Mwen genyen moun ki te, ki t ap fè pwopagann sa, se moun ki gen sant komèsyal yo. Men gen anpil, gen, e pwopagann fèt sou ou anpil vre, e pou m kite w ale, Ah nan dènye pwopagann mwen fè sou ou a m wè yo ba w mennaj yon jounalis.
Bon sa se vi prive m li ye wi mwen panse ke ou konnen ou konnen sa m renmen nan bagay lan yo pa ban m yon delenkan kòm mennaj paske dabitid si yo ap detwi yo t ap di m m avèk gang m avèk tèl gang tèl tip de gang mwen nan gang men erezman se pa sa yo di. Sa vin fè ke mwen, sa fèm plezi, mwen, mwen fyè de sa, m pa gen okenn pwoblèm. Genlè, genlè, genlè gen verite nan pawòl sa. Nou pap fè tripotay, ou konprann? Nou pa nan Nou pa nan Pierre se yon moun ki trè janti li ye. Mwen panse ke se yon moun ki, ki, ki, ki trè janti. Mwen de pa tanperaman m, jan de moun sa yo, se, se moun sa yo vrèman ki ale ansanm avèk mwen.

Banm di w menm satan mwen kwè menm satan gon kote bò lakay li ke yon moun ka jwenn yon bon Mpa gen pwoblèm mpa gen pwoblèm men sal te fè sou ou yo se sovaji l te. Wi men jisteman jisteman nou paka nou paka melanje yo li ka toujou son moun ki vyolan de pa petèt anfans li oubyen mpa konnen ki rezon ki ka fè sa men an tèm de jantiyès tou zanmi l li ka toujou yon moun bon zanmi yon movè mari yon movè patenè.

Ah bon non non non non non sa sa moun ki konnen konnen janm di w lan menm si nou tou lè 2 ta mouri nou tap retounen viv ankò sa pap janm rive. M te kontan pale m te kontan pale avè w wi m panse moun yo te kontan tande w tou. Ah bon wi mwen sa fè m plezi menm si m pa renmen pale men gen anpil bagay ki merite pou di mwen panse ke non lòt emisyon nou kapab toujou oh m tap vle m te vle di w sa tou pou kesyon kay ki kraze nan do èpòt lan m panse w tap retounen sou sa avèk mwen. Mwen menm mwen gen anpil moun mwen wè kap fè traktasyon ou konn kijan ayisyen ye aeopò te fè 3 mwa l pa louvri mwen te on ti bondye lè mwen te mete avèk leta santral pou nou kapab fè èpòt lan retounen ouvri men jodi an se kòmsi ke tout bagay ap fonksyone yo pa bezwen m ankò nan sans kote ke menm moun nan popilasyon an ap fè traktasyon avèk melanje avèk politisyen pou retounen bagay la kont mwen paske gen on rezo k gentan monte.

Nou te anrejistre yo sèlman sa ki te gen, te gen yon ti dezòd kote ke nòmalman nan wout prensipal pou gwo materyèl yo te pase a, alepòk te gen bandi ki te okipe zòn sa, se lapolis te fè travo piblik pase nan yon wout ki nan do kòmilfo an. Men nan do kòmilfo te gen yon vilaj ki te gen yon ventèn de kay, epi te gen yon pakèt ti mazye ki te antoure l, epi moun sa yo nou te oblije kraze yo.

Moun sa yo ap bay non men pa moun yo kap bay presyon moun ki moun ki touche yo touche deja ou konn kisa vag Non map pale map pale w moun ki vin fè enskri yo a. Moun ki vin enskri yo se yo ki fè plis bri bon yè yo kraze pòt meri a yo kraze pòt an vit meri an yo yo yo pran moun yo bay kelke moun souflèt ou konn kisa yo fè yo pran moun yo yo soti avè yo tout kote depi w bezwen enskri yo fò w peye mil goud avèk mil goud sa yo enskri yo di w ke yo pral fè w gen kay. Kounya, mwen menm mwen te mete balis, mwen te di ke lè m wè anpil moun ap enskri konsa m wè li rive nan mil konbyen, mwen di ke tout moun ki bezwen vin enskri fò yo kapab pwouve ke yo te konn peye DGI avan. O o! Se, mwen menm te sèl de moun ki te konn peye DGI, pandan ke moun sa yo pa t janm gen papye.
Men finalman ou menm, konbyen kay nou kraze dèyè a? Ou ka estime. Nou kraze 183 kay nan premye faz lan. Epi avèk yon kantite moun, jan m te di w nan vilaj la ki gen yon trantèn, yon karantèn. Malgre tou, lefètke nou pa t anrejistre tout moun sa yo, nou dedomaje 250 moun. Epi kounya gen 2000 moun k anvayi nou. Kounya la gen 2000 moun ki di yo te gen kay. Nan dezyèm faz ki pwal fèt trè byento an, paske ke nou nan peryòd evalyasyon, kounya sa nou fè nou evalye tout kay yo nèt, nou nan faz kote ke n ap evalye, n ap fin fè evalyasyon an. Dayè se pa meri a ki fè evalyasyon, se CPA nan ministè lè finans. Meri an sèlman. Idantifye kay yo, make yo, epi moun yo yo voye yo nan lis lan voye nan CPA. Se CPA ki fè chèk. Mwen tande moun yo ap di o wi majistra detounen lajan. Lajan pa vin sou kès meri. Sèlman sa ki vin nan meri an se chèk yo lè yo fèt nan ministè dè finans. Meri an sèvi kòm pon pou kapab rele moun yo pou kapab fè yo siyen epi pran chèk lan. Pa gen okenn chèk

Pou mwen menm nou regle sa yn fwa pou tout paske li non gran peyi kòm yo toujou di ayiti son shithole country li menm li nan gran peyi se mwen k nan shithole country an nou pwal diskitel nan entènasyonal.
Ok. Poto byen, bòn joune. Mèsi a vous aussi, babay.
Ok.